Medam ti mesye nap di nap salye ou nan non senyè a e se yon plezi pou nou ankò yn fwa pou nou kapab prezante ebyen lè radyo sa radyo boussole kote ke nou ap emetre su radyo vizyon entènasyonal 900 AM an modulation d'amplitude e sur 107.1 FM epi nou sur radio boussole TV radio boussole TV donk se trè enpòtan radio tele boussole radio boussole TV donk se chak jou Bondye mete ebyen nou avèk ou E nap pwofite salye tout zanmi nou yo. Zanmi nou pral fè yon priyè kout talè la, map pwofite salye madam Judith Seïd ki li menm pral salye kominote a an penpan. Bonswa Fritz, bonswa tout moun kap koute nou, se yon plezi pou m avè nou. Ok trè byen mèsi madam Seïd, ah jodi a m santi m an fòm, madam Seïd sanble sot kraze yon bon bagay, pa la fè fòs se sa. Bon, e san pli tarde, jodi a e mwen k ap priye, m pap kite madan Seyid priye, e paske e moun mwen yo e yo an peril, e donk e yo an danje, fò nou priye pou yo. Etènèl Dye Toupisan, mèsi enfiniman dèske w akòde nou e privilèj ankò yon fwa, pou ke nou kapab prezante ebyen cho sa a, en one two three, se konsa nou rele cho a, donk Fritz Seyid e Madam Judith Seyid Show,

Ki ta santi ke yo dan lafliksyon, yo kapab gen lajwa antre nan kè yo, paske lòske yo sonje, ebyen, kote ou sòti avèk yo, e tout sa ou fè pou yo deja, e ou se Dye de mirakl, nou espere w'ap opere mirak pou yo, e sitou, Senyè, yo tyen aske yo antre nan liy, donk, tout sila yo ki rele deja, e sila yo ki pral gen pou yo rele, ebyen, pèmèt ke yo antre nan liy, Senyè, e lè yo antre nan liy lan, pa lese yo dekouraje, ba yo laviktwa, afenke tout moun kapab wè. lè yo delivre. Se konsa nou priye w, Senyè, o non de nòtre Senyè Jezi Kris de Nazarèt, ki vi e règne o siècle dè siècle. Amèn.

Edikasyon se konsa, donk yo pa kwè ke se twò dmande, si yo ta mande nou pou nou reprann anpil bagay nou konn di deja, paske yo santi nou ponpe, nou gen anpil bagay nap di, ke yo kontan, men yo bezwen yon jan pou yo dijere tout enfòmasyon sa yo. E tan an pral rive,
fò yo gentan vini pou yo enskri Pou ke yo nan lis la, e lè yo nan lis la, ou konnen, e lè tan rive, gen anpil anbouyara, ou konprann? Wi. E bouyaj sa yo menm, pou yo pa pran li, fò yo vin enskri pou nou konnen konbyen ki nan Medicare e konbyen ki nan Medicaid. Ou konprann? Ok, se trè enpòtan.
Men, e sa k vin rive, m remake ke gen kèk moun, kesyon yo poze, yo konprann ke Lè yo nan Medicare, se yon bagay, si yo gen dezan, twazan, yo pa gen revizyon pou yo fè, yo konprann bagay yo rete stagnan. Lè m di stagnan, kòmsi bagay yo rete menm jan tout tan. Menm jan tout tan.
Donk, mwen kapab di w, frè m avèk sè mwen k ap tande m nan moman sa a, non, bagay yo pa rete menm jan. Paske, e poutèt sa gen Kongrè. Le Kongrè ameriken, se yon aparèy, imajine w, E gen yon total 500 alò senatè, 100 senatè epi 425, m kwè m klè sou sa, 425 depite. E chak fè lwa pa yo. E apa de sa, non se pou w gade ke peyi sa ki nan 350 milyon moun, gen sèlman 400 25 moun, 525 moun, sa di ke chanm dè depite gen 425, epi sena gen 100 moun, pa vre? Pou tout 350 milyon sa. Donk, sa vle di ke se moun sa yo ki la E moun sa yo travay anpil. Donk pou y ap travay, pou yo konn tout sa k ap pase nan peyi a, lè gen koreksyon ki bezwen fèt, donk se yo menm ki pou entwodui lwa, se yo menm ki pou travay sou lwa, se yo menm ki pou vote lwa. Epi le prezidan dè Etazini pou li menm li kapab siyen lwa ke yo fin pwomilge nan kongrè a pou l vin lwa reyèl, pa vre? Lwa egzekitif. Donk se sa pouvwa egzekitif la la pou l fè. E chak ane toujou gen yon chanjman. Pa sèlman ane, pa sèlman ane, e donk m konprann ou ap pale de nan Medicare la, men Medicare la li menm, se sa moun yo konprann, moun yo konn se anyèlman sèlman gen aktivite nan Medicare la. M gen moun ki rele m ki mande m sa, gen moun tou ki di ke men e Fritz Seyid ban m di w, Sim pandan ane a la epi e mwen pa santim satisfè avèk yon policy ke mwen te pran nan men yon moun men daprè janm tande w ap pale sanble m gen enpresyon moun nan pa te eksplike m byen se sak fè ke an reyalite m pa menm konn sa m gen nan men m nan pa vre èske moun sa oblije tann se lè yo pral antre ankò nan peryòd yo rele EIP an, ki rele Annual Enrollment Period la, pou l al toujou nan tèt chaje prese prese, prese prese. Non. Paske se sa, isit Ozetazini, yo toujou ap fè revizyon nan lwa, w achte yon polisi asirans fò toujou ap revize. Poukisa w oblije revize, se paske pafwa sa w genyen an ou pa egzakteman konnen ki sa l ye. Donk kounye a la m ap pwofite di sa, èske moun sa a ki t ap ba w asirans lan nan moman l t ap ba ou la, èske l te presire w pou prese pou yon bagay san w pa konn sa k ladan l. Tandiske gen de eleman ki trè enpòtan ou bezwen konnen lè w ap pran yon polisi. Èske ou kwè ou la pou fè konparezon, pa vre? Ou fè ka fè konparezon a sa w genyen deja, ou ka fè konparezon a sa w ta gen entansyon pou pran. Gen yon bagay ki rele needs. Fò w kapab fè needs assessment. Pa vre? Gen needs, needs assessment lan vle di ke fò chita avèk e ajan an, fò ajan an kapab konnen ki sa w bezwen. Pa vre? Ki sa ki bon pou ou? Wi, ki sa k ap bon pou ou, ki sa w bezwen. Pa vre? Se pa li kap deside pou ou. Li kab rive lè w fin bay tout enfòmasyon ou, epi li kapab kounye a la li konnen polisi ki ka koresponn a sa ke w bezwen, men se pa li kap chwazi youn pou ou. Li la pou l ekspoze w a sa ki kapab reponn a sa w eksplike selon bezwen ou. Pa vre? Konn gen 2 jiska 3 polisi ki devan ou. Men gon bagay, gen 2 bagay ki enpòtan ou bezwen konnen. Pran kreyon w make l. Gon moun te konnen konn fè radyo, li di, Kominote, pwene nòt. Donk, m pa di w pwene nòt, men rale kreyon w make l. Gen 2 bagay ki enpòtan ki pral pèmèt ou konnen kisa w gen kòm primyòm, kisa w gen kòm kopay, co-insurance, E ki policy si w pran l? Menm kant petèt ou ta ka gen pou peye yon ti kòb e ke lòt moun gen dwa pa peye, selon sitiyasyon sante w. Pa vre? Donk se youn ki rele e e benefis ke w ap genyen an. Pa vre? Donk, se yon statement ki bay tout lign benefis ke ou kapab jwenn. Lèfini sa, avèk yon lòt ki rele, aye, ok, lòt la se ladan li, ou pral konnen ki couverture li, e donk se 2. M ap vin avè yo talè, paske tèm yo yon jan

sa ki genyen nan polisi an pa vre donk se benefis ki genyen nan polisi yo donk lè w pran 2, 3 polisi ou mete yo kòtakòt pa vre ou pa jwenn tout detay sa yo epi w pral konpare Konbyen kòb si ou antre lopital wap peye, eske sa se 5 premye jou yo wap peye nan pòch ou sèlman, gen yon lòt ki ka 6 premye jou yo oubyen 7 premye jou yo wap peye nan pòch ou a konbyen, ou kòmanse ap wè bagay yo ou pa vre, lèl fini ankò ou pral gade medikaman, eske ou se yon moun ki pran plizyè medikaman, eske nan medikaman wap pran yo genyen ki nan third tier, fourth tier etc eske se 5 tiers oubyen 6 tiers ki gen, lè yo diw sa li nivo, nivo e medikaman yo etc selon nivo medikaman yo, yo gen pri ki plis elve e si se medikaman spesyal sa yo wap pran ou oblije pran yo men ou oblije gen yon kòb pou depanse pa vre? donk sa vle di ke e Benefis ou youn epi e sa nou sot diw la pa vre evidence of coverage donk se de bagay benefis yo se kisa ou jwenn nan polisi an epi avèk kisa ki eksplike lè w ta anwole nan yon tip dasirans ki pral evidence of coverage kijan sa fèt Donk gen sa pou yo eksplike w. Donk sa vle di ke fòk ou kapab chita, moun nan gen yon sòt dentèvyou l fè avè w. E answit, pandan ke yon moun pral pran yon polisi nan men yon ajan, ebyen gen yon bagay ki rele scope of appointment. Avan, Avan scope of appointment lan, se li menm ki di ke ou konsanti, pa vre? Pou ke moun sa kapab diskite plan asirans avè ou. Tout tan ke ou menm ou pa siyen scope of appointment lan, e ou pa di ki tip dasirans ou vle diskite ak moun nan, pa vre? Donk moun nan pa gen dwa Pou l ofri w yon polisi. Se kòmsi m ta di w, w al nan yon klinik, w al kay doktè, epi kounye a, w al nan klinik lan kay doktè a, epi sa k pral rive, kounye a la a, san yo poko fè okenn dyagnostik pou ou, san yo poko fè okenn blood test pou ou pou yo konn sa k genyen, epi yo kòmanse di w y ap ba w tèl medikaman. Se menm bagay la. Ou konprann? Paske anvan yon doktè kòmanse wè si w merite medikaman, e ki medikaman ou merite, pa vre? Li gen pou l dyagnostike w. Li gen pou l voye fè lòt tès ou nan laboratwa. E gen lòt tès ankò. Pa vre? Donk se apati de rezilta tès sa yo, donk doktè a pral konnen si w merite medikaman e ki medikaman ou merite. Èske w wè sa? Donk, pa konsekan, donk se trè enpòtan gen machasuiv nan bagay yo. Donk, Medicare, ekskize nou, Medicare gen anpil règleman ladan l, anpil lwa. E gen anpil prekosyon pou moun pran. Paske, konpayi asirans, sou ki sa l ye? Gon bagay ki rele stars.

Li genyen yon ajan, pa vre? Oubyen li gen des ajan. E moun yo ki se, yo pa pasyan non, yo menm yo se kliyan, pa vre? Yo se kliyan. Moun kliyan yo, sa yo m sot eksplike la, lè ke yon konpayi Gen ajan ki presad. Olye ajan bay on sèvis de valè, ajan kouri pou l kapab vann pakèt pakèt polisi pou l gen anpil kliyan. Pa vre? Sa antre nan on liy ke yo ka di medyokrite. Paske yo di w fòk ou fè travay la jan w dwe. Men e sa k fè yo pèdi nan star? Wi, sa pral fè yo pèdi star. Yap pèdi, paske ke sa vin rive, ou konnen ajan se li k reprezante konpayi asirans lan, se behavior l, se konduit li, jan l trete kliyan yo ki pral koz e konpayi an ka gen 5 star, li ka gen 4, jiska rive nan 2 oubyen 1. Pa vre? Paske E se an fonksyon de tout bagay sa yo. Pa egzanp, ou son ajan asirans ma danse wi. Mwen mwen son pasyan oubyen yon kliyan. Ou vini, ou premyèman ou e mwen k pou rele w. Ha ou wè, ou pa gen dwa rele m. Kòman ou fè rele m? Nan ki kondisyon ou rele m? Paske lalwa pa ba w dwa pou rele m si mwen menm mwen pa envite w. Deja la gen ligne de complainte. Èske w wè sa? Paske genyen federal kominike se sa ye federal communication commission pa vre? FCC. Gen federal trade commission. Tout bagay sa yo la. pou bay kontwòl epi gen lòt bagay ankò sou kesyon moun kap fè apèl sa yo, yo rele yo unsolicited contact. Ou pa gen dwa rele yon moun san ke se pa yon lead pa egzanp moun nan jwenn. Paske isit Ozetazini bagay sa yo trè sansib. Pa vre? Donk, se mwen menm ki pou petètre jwenn avè ou, m konnen w fè asirans, mwen envite w paske m gen bagay m ta renmen konprann. E pa vre? Epi oubyen m pa gen dwa mache sou ou pou m ba w biznis kad mwen. Wi, men si w pa rele l, kòman l ap fè konnen w fè asirans? A bon, se sa. Se sa, paske moun nan ki bezwen an li menm, li gen kote l al chèche. E se konsa lide yo vini, ou byen poze kesyon an, paske gen moun, e sitou kounye a preske tout sa moun ap fè se online ya ale. Mentnan kounye a la, genyen bagay yo ap rele call center yo, gen yon seri de bagay ki rele, sa di ke. Sa k bay lead yo.
Yeah, yo menm.
Donk, Epi gen lòt konpayi, gen konpayi sa yo menm, pa egzanp, lè moun nan ale online, mwen menm tou m gen website mwen, moun nan gen dwa ale online li jwenn website mwen, nan website mwen an, li genyen yon yon fòm ke l ranpli. Pa vre? Egal, moun sa ranpli fòm nan paske li bezwen jwenn yon ajan ki pou ede l reponn sètèn kesyon pou li. Mentnan mwen menm kòm ajan e selon sous mwen ebyen m pral jwenn lid sa a. Donk mwen menm mwen gen pawòl pou m di moun lan lè m rele. Sitou nan ling amerikèn nan n ap pale. Sa n ap di. Paske gen do not call list, gen yon seri de bagay, lè moun lan annik rele w kareman nan telefòn, ou pa t ou pa t ale online pou w te ranpli okenn fòm. Epi moun ap rele w. Nan telefòn pou di w si w resevwa kat Medicare a deja, si w resevwa kat manje a deja, etc. Kankou m wè anpil moun yo fè. Sa yo se violation yo ye, dapre lalwa. Gen lè lalwa avèk lapratik e de bagay diferan. Men mwen menm, mwen konnen kòman pou m jwenn lead, kote pou m pase Paske moun sa yo lèw jwenn lead yo se yo menm ki fè envitasyon an ki mande poum rele yo. M gen dwa menm moun nan pafwa l konn ale online an pa kiryozite li ranpli bagay la epi lè kounya w relel men l paka fè w anyen paske se li menm ki bay enfòmasyon l se li menm ki bay telefòn li se li menm ki bay email li pa vre donk lè w fin rele nan telefòn an di w rele moun nan nan telefòn ou pa jwenn li. Ou gen dwa kite mesaj, men lepisouvan li pa enteresan pou kite mesaj, men apre de twa fwa ou rele moun nan ou pa jwenn li, pafwa li nan travay la ale, etsetera, moun nan kounye a ou kapab tèks li. Men ou pa ka annik leve ou tèks yon moun san ke l pa t fè envitasyon sa a. Paske ou menm tout sa ou gen pou di moun nan, wi ou te ale online, ou te ranpli yon fòm, ou te mande, ou te bezwen konnen, Adisyonèl enfòmasyon, pa vre? Sou coverage ke ou genyen. Donk, si moun nan nan Medicare deja. Donk, mwen menm, mwen rele ou la a. Donk, call sa a se yon call ki anrejistre. Se, se yon apèl, kankou se yon customer service return call, pa vre? Ki sou yon recorded line, etc. Donk, lè sa a ou di moun nan, paske ou gen langay pou pale a moun nan, e moun nan konnen trè byen li te al nan line. Men gen moun yo, yo fin fè li, yo konn trè byen yo te ale, yo di, o mwen menm, m pa t janm ranpli anyen non, yo ale konsa, men l prale, li prale krab krab, paske sa k fè l prale krab, li t konnen l te alon nan anyen. Men sa pa rele cold call, sa se yon return call. Paske Medicare entèdi cold call. Èske w wè sa m di w? M pa gen dwa parèt nan lakou paking non, mwen wè moun, a gade moun sa yo, m tande moun sa yo ap pale de Medicare, yo nan Medicare oubyen yo bezwen Medicare, m gentan parèt pap m pran kat mwen pou m lonje ba yo, m son ajan Medicare.
E pou etranje yo wap pale? Ebyen ayisyen pa etranje? Ayisyen se etranje tou. Ayisyen etranje pou lè jomeken, pou lè ameriken se etranje yo ye. Alò poutèt poutèt moun nan sanble moun lakay ou pa respekte lalwa avè l? Non ou konnen ayisyen yo menm nou menm yo se sa m panse. Ebyen madan Seid se trè enpòtan paske ou konnen gen ayisyen anndan kòve? Wi men lè. Ah atansyon si w gen lisans m pa swete w fè sa pa panse paske se ayisyen parèy w pral ou pral fè sa ki andeyò de lwa a ou ka pran nan akosay èske w konprann? èspoukwa sou radyo a mwen menm mwen toujou bay telefòn mwen ni Sa rele business catch. Paske m sou telefòn nan la, epi m ap pale, epi m di w men telefòn mwen, 5 61 5 01 93 91. Si w santi sa ke m ap pale yo, ou ta renmen konnen plis, tankou gen kèk moun ki rele deja, moun ki rele deja sa yo, yo ban m dwa pou m rele yo ankò. Pa vre? Kounye a m ka rele yo.
Men, moun ki poko rele yo, m pa ka rele yo menm si yo ban m telefòn yo. Menm si yo gen yon kouzen, yo gen yon matant, yo gen yon frè ki banm telefòn nan, wi se telefòn yo men m pa gen dwa rele yo, e Medicare m pral rele yo pou m di yo entèl banm telefòn ou, mwen se ajan Medicare, m gen dwa al pran nan rakochay. Paske se lalwa ki di sa. Pa vre? Men, kounyeya, ou menm madan Céine, Ou ka gen yon frè, ou ka gen yon kouzen, yon kouzin ki bezwen enfòmasyon nan Medicare, ki sa w fè? Ou gen kat mwen, oubyen ou gen nimewo mwen, ou ka ba yo l. Pou yo rele w. Yo menm yo rele m. Lè yo rele m kounye a, lekòl lage. Pa vre? E se yo k rele m. Paske se envitasyon an pou w jwenn. Ou pa gen dwa ou menm inisye kòl la. Se yo k pou inisye kòl la. Èske w wè sa m vle di w la? Se kliyan ki pou inisye kòl la. Se trèzenpòtan. Paske sa enpòtan pou moun konnen. Paske ou pa gen dwa paske ou sanble yon moun ki nan 65 an pou yon moun pale devan w li di w, a! Jan m wè w la ou nan laj medikè wi. ee pou di wi ane sa ee m fèk gen 65 an bagay konsa epi pou m kòmanse di w a mwen m sajè medikè men kat mwen èske w konprann non lalwa entèdi sa pa vre donk sa vle di ke mentnan kounye a lè moun nan fè envitasyon an ou libre Pou w kapab sèvi li, ba li eksplikasyon, e reponn kesyon li, yon seri de bagay. Donk sa yo trè trè trè enpòtan paske se prensip, se lwa yo. E lè tout moun jwe jwèt la selon jan lwa a ye, li fair. Paske gen moun petèt ki kapab abize bagay yo paske jan w sot di a la e se ayisyen nou ye se fanmi a fanmi wi e se menm non menm yo a antouka e isit e yo pa dakò alò se pa mwen se lwa peyi a pase lè nou nan peyi moun yo fò nou koube anba lalwa yo. La loi la loi yo di sa wi la loi est une pour tous comment le dit Alex m pa konnen ou konprann e la loi est dure men se la loi pa vre la loi est dure men se la loi donk la loi vreman son bagay ki pa enteresan si yon kote ta kab boule san loi E kè moun ta kontan men mezanmi nou pa konn konbyen pil pa pakèt moun ou pa wè ayiti se pa makòn pa pakèt ki gen kadav chak jou paske la lwa antre nan tiwa pa vre men isi o zeta zini se vre se pa ke eta zini pa gen krim la dann li gen krim men tap gen plis si la lwa pat an egzèg eske w konprann si la lwa pat an egzèg tap gen plis pwoblèm toujou. Donk e wi, donk kounye a la e pou nou kontinye avèk kesyon Medicare la, Medicare la son bagay ki trè vas, li gen anpil bagay ladan l. Donk e moun pa oblije tann se lè ou pral rive nan 15 oktòb pou w kòmanse ap foubi zouti w pou al konn sa k genyen non. Pou kòmanse a, fò w kòmanse planifye dabò. Fò w kòmanse planifye youn Men, se poutèt sa yo fè yon bagay ki rele, Annual Open Enrollment, ou wè li, AOP, ou konprann, AOP, Enrollment, non, Open, ok, Annual, Annual Open Enrollment, se sa, ou wè, Annual, AOP, Sa vle di ke li menm se men sa k rive. E sa k fè wi nou t ap pale de kesyon etwal yo, pa vre? Se sa k fè ou pral wè gen konpayi ki te byen wo yo bese paske e gen anpil moun ki pral dezanwole. Paske, lè moun nan fin enskri 15 oktòb rive 7 desanm, kounye a la, asirans li kòmanse premye janvye. Apati de premye janvye, moun yo gen tan mete randevou, gen moun ki renmen al kay doktè bonè, pou yo gen tan fè tchèkòp yo, pou yo fè sesi, pou yo fè sela. Moun nan ekri polisi li, li di l kay doktè iks. Li chanje doktè moun nan. E nan entèvyou wap fè avèk moun nan, fòw konnen kiyès ki doktè l aktyèlman. Eske doktè l genyen an li vle kenbe l. Mentnan, malerezman, doktè li genyen kounye a, li pa nan konpayi asirans ke li a ankò. Kounye a la fòw al gade ki lòt konpayi asirans, pa vre, ke doktè sa ladan l. Donk, lè kounye a l'al gade pou l wè ki lòt konpayi doktè ou abitye ou renmen an ladan l, mentnan èske lòt konpayi an bay menm sa m sot di a? Èske ou konprann? Donk, mouvman benefis lan. Donk, sa vle di ke e kantite benefis kote l te ye avèk doktè a gendwa vin pi piti nan yon lòt konpayi ke l ap jwenn doktè a, men lòt konpayi sa li bay mwens benefis. Lepli souvan, moun nan li bezwen e doktè e benefis. Men si kounye a li dwe trade youn pou lòt, Li gen dwa ka chwazi yon lòt doktè men fòk se li k deside chwazi. Ou pa ka deside pou li. Ou pa ka deside pou li. Men mentnan kounye a la, pou m ka vann moun nan asirans lan, m glise tyaw, m fè kòmsi l renmen doktè a. Èske w wè? Epi m ba l yon lòt polisi ki gen yon lòt doktè. Moun sa a kounye a. Lèl rive pou lal nan check up li, lèl konnen pral kay doktè l, pa vre? Li jwenn li nan yon lòt doktè, li fache.
Oh lal chanje asirans lan? Non, kounya li rele konpayi an, li konplenn. Èske w wè kote m ye avè w? Se kòm si m ta di w, ou se madam X, ou nan asirans konpayi A. Pa vre? Doktè a se doktè Zi. Ou se madam X, doktè Zi, konpayi A. Pa vre? Kounye a, ajan asirans lan vini, li fè reviou, pa vre? Epi kounye a la, Konpayi A. Doktè di Madam X. Vwala ke kounye a la, Doktè di vin nan konpayi B. Doktè di vin nan konpayi B, men li pa nan konpayi A ankò. Ou la avè m? Donk, Doktè Zi travèse, li kite, li kite kontra avèk konpayi A. Ou menm Madam Iks. Pa vre? Ou konnen ou toujou gen Doktè Zi? Wi.
Sa di se doktè m, m abitye avè l. Ou konnen ou toujou gen doktè. Men ajan pa gen kouraj Pou l eksplike w ke doktè sa li pa avèk konpayi asirans sa ankò. Tandiske si l te kontinye avèk, si l te eksplike w byen, kounye a se ou ki te ka ap di bon, ebyen, puiske coverage mwen yo kounye a se nan konpayi B yo ye, Map reziyen mwen kite doktè zi, mal komanse avek yon doktè N. Men lè sa ou konnen ou chwazi yon lot doktè. Ou konnen medikaman w yo kote ou pral pran yo. Pase ou chanje famasi ou chanje sesi, li pale avè w li pran tan. Li reziyen tan pou l fè 5 lot moun, li reziyen avè w, li fè ou menm selman, men li ba w bon sèvis. Lè sa ou menm ou pa nan pòte plent. Konpayi an kontan, ajan fè bon travay. E sa pèmèt ke konpayi an 5 etwal li kontinye 5 etwal. E sak fè ou wè fò souvan konpayi yo 5 etwal ane sa, lòt ane ou konnen ou nan 5 etwal, lè ou gade ou wè ou nan 4 etwal. Paske gen lòt bagay ankò ke yo konplenn de konpayi an. Gen de bagay moun an bezwen, moun kliyan an pa jwenn sèvis ke l merite jwenn nan men konpayi an. Gen konplent. Donk tank yon konpayi jwenn konplent, tank konpayi an gen chans pou nòt li desann. Nòt konpayi an se apati de etwal yo Èske ou kwè gen moun tou ki pral pran asirans nan konn bagay sa yo, li bezwen konn konbyen etwal, e ou menm ajan ou fèt pou di l konbyen etwal konpayi an genyen? Ou pral jwenn yon konpayi ki a 3 edmi, tout moun ap kouri pou li.
Paye li pa bon ase? Pase li bay twòp chika. Oh ok. Twòp konplent. Pase gen yon gwo konpayi m konnen, Jiska prezan m reprezante l. Men l te 5 etwal tout tan. Li te vin tonbe a 3 pwen 5 wi. Paske sa k vin rive, e moun ki reprezante yo maledve a moun, yo konnen se paske yo di sa asirans ajan k ap sèvi moun nan, k ap fè yon seri de bagay, ebyen yo gen dwa pou yo kòmande moun yo, yo nan radyo, yo bòs, yo tout kalite. Epi yo koz asirans lan bese. Èske w konprann? Yo koz li bese. Donk, se yon gwo bagay sa ye, paske bagay sa yo enpòtan. Lè yon moun ap sèvi avèk moun k ap resevwa sèvis, fò w konnen, fò w poze kesyon. Èske w konprann? Fò w poze kesyon. Se pa yon kesyon de voup voup vap. Degaje vit. Ou konprann? Madanm akoupi m chaje. Se pa jan de bagay sa a. Paske e li trè enpòtan, paske se yon kesyon de sante moun. Lasante moun se yon kesyon de vi e de mò. Paske gen de medikaman moun nan ladan, si l pa jwenn medikaman an, li fatal menm kote a. Kounye a fòl konnen asirans li pran eske lap jwenn medikaman ladann. Donk gon bagay ki rele ou moun nan gen bagay asirans li, gon bagay ki rele fòmilè ri. Fò al gade nan fòmilè ri an e fò moun nan konnen nan fòmilè la, sa yo rele fòmilè ri an, fòl konnen eske lap gen kopay. Eske lap gen primyòm? E konbyen kopay li ap ye? Gen limit ki kantite yo ka bay moun nan pa peryòd? Gen de medikaman yo pap ba w plis ke 30 chak mwa pou yo bay 30. Tandiske gen lòt medikaman ou gen dwa jwenn yo gen mail order. Donk gen anpil bagay map pale la alafwa. Men yon sèl bagay an rezime M ap di w frè m avèk sè m k ap tande m la a kounye a, ki nan Medicare, fè gran atansyon, paske il fo ke e ou konnen sa w ap fè, e se poukwa mwen menm m envite moun rele telefòn an 5 61 501 93 91, pwofite pou nou kapab fè kèk seminè. Seminè pa vle di lefèt ke mwen, mwen, mwen fè prezantasyon pou nou, fòk nou achte asirans lan menm. Pou kòmanse gen moun selon sitiyasyon li, li pa ka chanje polisi l kounye a. Li pa ka kite polisi l ladan nan pou l pran yon lòt. Paske nan peryòd sa pa gen sa. Amwen ke moun nan ta genyen yon special election period. Wè, si ta nan special election period, donk lè sa moun nan, e pou l konnen nan special election period, gen bagay pou l konsidere. Èske w konprann? Donk, sa vle di ke si moun nan pa nan special election period, li pa ka chanje Pa vre? E nou toujou pale de ki sa ki fè moun nan special election period. Pa vre? Donk se trè trè enpòtan. Donk e, men sa pa vle di ke si w bezwen moun fè revizyon pou ou, pou yo pa fè l pou ou kounye a. Fè revizyon pa vle di se vann moun nan pral vann ou asirans. Se achte, ou pral achte asirans nan men moun nan. Men ou ka kòmanse gade, paske lè y ap fè revizyon avè w, Pa vre? Kounye a la, nan revizyon an, e nou pral gade pou konnen kiyès ki doktè w. Ah, e moun sa ou di ki doktè w? Men doktè w daprè asirans ou gen an. Lè sa ou met de men nan tèt, anmwey, mwen pa konnen si, bon, men doktè w, pa vre? E Eske m kapab, eske ou ban m otorizasyon pou m gade ki medikaman ke petèt ou pran, bagay sa yo. Epi m pa gen dwa di w ki medikaman w ap pran. Men ou ka ban m otorizasyon pou m gade nan fòmilè la ki medikaman ou ladan l. Epi ou te konn pran amlodipin? E pou tansyon w, yo voye w nan lisenopril. Lisenopril, amlodipine, menm yo menm yo wi. Men ou te dwe konnen. Ou te dwe konnen. Vin jwenn si tout fwa w pa gen, ou pa gen linèt pou li. Ou pa wè. Paske ou just ap pran, ou pa konn sa w ap pran. E pafwa, ou gen dwa medikaman yo fè menm fonksyon nan yon sitiyasyon de maladi. Men genyen yon medikaman li gen engredyan ladann ki pa prale avè w, ki gen dwa kokobe w. Men le fèt ke lè ou tap pran polisi a, ou pat asire w ke sa pou pran an e moun nan pat diskite l avè w, ou pran yon lòt bagay ke w pa konnen, li gen dwa koz, m pa di lamò men konplikasyon.

Kanta delivrans sa lap vini madan Seyid e nou retounen ankò chers auditeurs auditrices pou nou kapab kontinye avèk show jodi an donk kounya la madan Seyid nap antre nan yon lòt manman penba wi manman penba ki rele imigrasyon oh men imigrasyon paske madan Seyid m kwè ke gen nouvote bagay yo di deyò a se vrè men nou menm nou pa la pou nou fè moun pè. Okontrè nou la pou nou rasire moun ke tounè pa fini. Okontrè nou pa fè moun pè, nou di moun yo pou yo pran anpil prekosyon paske moun yo deyò a, daprè sa yo di, yo di ke yap pran moun ki gen feloni, Y ap pran moun ki genyen rèkòd kriminèl. Men yo pa di ke, yo pa, daprè sa yo di, yo pa di, yo pa repete ke y ap pran moun pèzib yo. Yo di moun ki gen feloni, moun ki gen rèkòd kriminèl dabò. Men yon sèl ankouraje, yon sèl bagay map di moun yo map ankouraje yo pou ke si yo pa bezwen yo pa sòti deyò. Si ke yo bezwen al achte yon bagay y ale paske yo bezwen men si ke yo pa bezwen chita lakay nou paske menm jan ke yap ramase E moun ki fè krim yo, y ap ranmase kriminèl yo, konsa tou ou menm ou gen dwa parèt epi yo tcheke w, e le moman yo tcheke w men e pa dèyè w yo ta ale. Paske daprè sa ke mwen konstate, ke m wè yo gen lis moun yo bezwen. Lis moun yo nan men yo ki kote yo prale, ki kote yo pral pran moun yo. Nou menm, pa fè fò, ni tou pa al kote nou pa dwe ale, e moun ki konnen yo te fè encome tax yo, encome tax yo te gen pwoblèm ladan, nan moun ke yo di yap pran pou kriminèl la, ke ou menm tou gen dwa pase ladan, paske ou pa konnen encome tax byen, E pi gon kalite kote w ale w al fè enkòm taks ou ou ke yo mete nenpòt sa ke yo vle pou ou e pi yo di ke w ap fè w ap fè y ap fè w fè lajan. E pandan y ap fè w fè lajan an e nan tèt chaje y ap mete w e nan pwoblèm y ap mete w. Fèt byen atansyon a sa paske sa konsidere tou daprè nan lis map gade la li konsidere tou kòm fwòd, li konsidere tou kòm aksyon kriminèl paske nou gen dwa pa konnen e kòm si nou menm nou pran enkòm taks kòm yon bagay de ryen se pa vrè Income tax son w gwo son w gwo bay li ye paske on moun fè inivèsite li li fè 4 ran a 6 an ap etidye income tax nan inivèsite si ke on moun fè tout tan sa ap etidye on on income tax pou l konn fè income tax nan inivèsite sè ke income tax pa on ti bagay jwèt. Nou menm, dapre sa m konstate nan Ayisyen, yo pran enkonmtaks kòm yon ti jwèt, y ale nenpòt kote yo lage enkonmtaks yo. Men nan pwoblèm nou ye la, m ta ankouraje nou pa fè sa. Pa fè enkonmtaks nou nenpòt kote pou nou gen pwoblèm pou ke yo vin mete nou, sitou moun tipiyès yo. Surtout nou poko gen rezidans. M konn wè gen moun kal fè sitwayen ameriken, yal fè citizen yo nan imigrasyon akoz de enkom tax yo, yo pase men yo paka prete sèman. Sak fè sa yo dwe IRS, yo pa peye IRS, yo pa fè aranjman avèk IRS pou yo peye IRS. Si ke nou nan kondisyon sa yo, n ap rele bouchon ARS la nan 561 501 93 91. Moun ki gen azil politik yo, m ap pale avè nou kounye a. Ou konnen nou gen 102 dola pou nou peye chak ane azil politik nou. Si ke nou pa jwenn lèt lan nan mail nou ki di pou nou peye l online, chèche ale nan account nou paske m konnen nou chak gen yon account, ale nan account yo pou nou wè ke si yo pa voye nouvèl pou nou nan account nou ki di konsa pou nou peye 102 dola. Paske si nou pa peye 102 dola, Yap di nay non epi yap voyel devan jij pou ke nal jij al koute non epi depi nou rive yo mete nou sou depòtasyon e lè yo mete ou sou depòtasyon yo pap kite ou sòti non yo tou pwan yo voye ou lakay ou esak fè pa kite sa rive non. Peye kob la, peye 102 dola a pou yo sa rele nou nan entèvyou e lè yo rele nou nan entèvyou nou gen plis chans paske si ofisye a pa ka akòde nou e li pa ka akòde nou azil politik la devan ofisye a, ofisye a pa ka fè sa pou nou men li ka transfere nou devan yon jij e lè l transfere nou gen de lè l konn pran 1 an. devan jij la, li konn pran 1 an edmi e nap gen plis tan pou nou rete nan peyi a pou ke yo pa depòte nou. Map ankouraje nou pa fè yon seri de bagay mal, pa fè politik non nenpòt kote, pa pale nenpòt kote, paske Gen gen gen ice mwen wè li li panche bò kote moun yo moun yo pa konnen pou lap tande ki lang nap pale e tout lang nou pale li tradwi aktyèlman la tout sa nou tout lang nou pale nap pale kreyòl si se an anglè yo vle tradwil yo tradwil yo tande nou pega fè pil pou nap pale rete nan tre nou non. fè tout afè nou legalman, fè tout afè nou byen pou ke nou pa gen pwoblèm avèk moun sa yo. M konsidere nou anpil, se nasyon m nou ye, Ayiti pa bon, pèsonn pa ta renmen al Ayiti kounye a nan move kondisyon. Tande, nou pa ta renmen al Ayiti nan move kondisyon, pa konsekan, Pran prekosyon. Lè nou pran prekosyon, se remèd kò. Defen granmè m toujou di, prekosyon se remèd kò. Fè sa pou nou pa gen pwoblèm avèk moun sa yo. Trè byen madan Ceide. Bon e fò m di w ke e sou menm ribrik sa, nou konnen ke madan Ceide Genyen anpil moun e paske anfèt bon m pa konn si se te yon erè oubyen yon neglijans e men gen moun jodi a la k nan sitiyasyon sa yo te gendwa pa t ladan l si tout fwa yo te pran yon seri de stèp pa egzanp moun ki gen 20 konbyen tan la paske tps gen 16 an depi l bay men gen moun ki te la avan tps lan. e moun sa yo se ti pyès sa yo gen depi yo bay ti pyès lan epi gen ladan yo yo achte kay yo fè tout bagay bon gen nan moun sa yo tou pitit yo gentan yo gen pitit ki fèt la gentan gen 21 an deja wi ki ka ba yo rezidans e donk moun sa yo kapab chanje stati yo ou ka fè yon ti rale sou sa rapid pou nou. Wi, si nou gen timoun ki gen 21 an daj ki fèt isi, nou ka fè ajisteman stati a timoun sa yo pou nou gen rezidans nou. E sa k fè imigrasyon ap di, ou kwè yo te di yo pou yo chanje stati yo. Y ap di sa lontan, tps pral tèmine, e si nou vle rete nan peyi a chanje stati nou. Gen tout jan nou ka chanje stati nou. Paske nou gen matant, nou gen matant, nou gen frè, nou gen sè, nou gen manman, nou gen papa ki sitwayen ameriken, li ka fè petisyon pou nou, epi nou chanje, nou fè ajisteman stati, pou stati nou chanje, pou nou sa gen rezidans nou, pou nou sòti nan afè tps sa. Antout fwa madan Celine nan ki nimewo yo kapab rele w si ke yo bezwen sèvis sa? Si nou bezwen sèvis sa nap rele m nan 561 501 93 91. 561 501 93 91 trè enpòtan donk ou tande konsèy yo donk an sa m tap di ankò nan menm ribrik sa gen nan moun sa yo tou Ki te achte kay. E gen sa ki gen pitit, yo ka vire kay la sou non pitit yo. Èske yo konn kòman pou yo fè sa? Petèt wi non. Pa vre? Wi, si timoun nan gen. Depi l nan laj.
Depi 18 an. Men 21 an se pi rèd. Pa vre? Wi. Donk yo kab vire kay la sou non pitit.

pou nou vin pataje avèk kominote an de fason ke pou nou rann kominote a yon kominote djanm pa vre nou bezwen kominote a djanm se trè enpòtan answit vwala sa m ta pral di e e pa egzanp e yon moun pa egzanp ki pa gen pitit nan laj e ki majè ke yo ka pase kala sou non yo. Ann di, san swete, san swete, pa ta gen okenn lòt rekou, paske fò toujou mete ba la konsa, pa ta gen okenn lòt rekou, moun sa yo fòk yo ta oblije kite isit. Pa konn si e pou al Ayiti, oubyen yo ka ba yo mwayen pou y al nan lòt peyi si yo vle. Pa vre? Yo di sa.
Donk, anpil nan moun sa yo, yo gen kay. Gen moun sa yo gen plis ke yon kay. Pa vre? Bon, ki sa ou panse ke moun sa yo ka fè? Eske moun sa yo oblije pèdi ni sak ni krab? Oubyen gen yon mwayen yo ka sove tèt yo nan bagay sa? Non, si yo gen kay, pa abandone kay nou konsa pou nou kite kay nou kòm si la abandone. Gen lòt, gen lòt bagay nou ka fè avèk kay la. Rele m nan 561 501 93 91 epi nap pale plis plis enfòmasyon sou sa. M rete kwè ke lè nou sanble rive la Madan Seid, nap oblije fè yon kanpe paske nap oblije fè yon kanpe paske lè nou rive Donk nap salye tout moun ki te branche ansanm avèk nou, tout moun ki tap swiv ansanm avèk nou e ki pran enfòmasyon ke nou ba yo a, paske m panse ke enfòmasyon sa yo, yo de miz, pa vre? Donk nap remèsye tout moun. Madan Seïde, yon dènye mo? Map di moun yo ankò, nan imigrasyon, mete tèt yo alabri pou ke pase lè gran van ap pase van ap pase men van an gen pou l apeze pa gen gran van k pa apeze rete alabri rele mwen nan 561 501 93, 91 e map di nou orevwa e a la pwochèn. Ebyen nap diw orevwa, nap mandew pou antre nan ling nan, rete nan ling nan, ling de la priyè la. Kenbe la. Amen!
Yon ling ki disponib la pou tout moun ki gen pwoblèm. Kelkeswa kote ou ye degaje w rantre nan ling nan. Sèlman pa pouse.